nou libre yo kare kolonize nou e yap fèl nan figi nou nou pap aji kisa nap fè la a e se la ke mwen di nou menm pèp lan kisa nou vle deside kisa nou vle fè nap kite nèg yo tout di nenpòt tenten nan figi nou Jodi an, Alix DJ Fizeme, le 6 la, li pral rantre pou l vin men inogire yon plas Etazini la pou yo kapab pou l kapab kòmsi plase moun pa l sou do Ayiti ankò wi. Pandan ke Alix DJ Fils-Aimé pa gen okenn lejitimite non. Alix DJ Fils-Aimé pa legal non. Yo di nou son bann egare, nenpòt sa yo fè lan figi nou nap dakòl. Pase yo gentan achte mikwo man yo, yo gentan achte radyo ki pap janm pran defans de peyi an, yo gentan achte ti gwoup moun ki te konn enpoze pou mete manifestasyon yo, yo ba yo manje. E la mentnan, peyi a lan men nèg yo. Nèg yo ap fè sa yo vle avèl. Men Alix DJ Fils-Aimé sot mande la le 3 me an. Alix Didier Fils-Aimé mande Marco Rubio, tande byen wi, ese nou wè ki radòt mezanmi, L'article 56 de la Constitution Haïtienne, moun sa yo se Jean de Claude Joseph Moïse Jean Charles, se André Michel, se nèg sa yo pou nou ta frete, frete, frete wi. Claude Joseph ti sitwon ki wotè yon wòch la ki siye peyi an, mennen peyi a bay papa lapèd. Ti malandren sal ki pa menm wotè yon egwi an. Men gwosè pans li fò ta ye ti kochon gwèd lomayòk si. Ki al siyen peyi a, ki mande pou mete peyi a sou lis teworis. Ki mennen l bay papa l Apèd. Papa l Apèd, paske se Apèd ki papa misye. k ap travay pou apèd paske yo fè yo kapab manje avèk apèd, yo kapab rive pou bay apèd la men, mentnan yo kraze, yo pran peyi an mennen l ba oligachi an. Mentnan, Alix Didier Fils-Aimé rantre Etazini pou l al chita avèk Marco Rubio, sela vle di ke se Marco Rubio ki mèt peyi an, pou l di Marco Rubio li bezwen ennan ankò nan tèt peyi an. Tande byen wi medam mesye. Alix DJ Fizeme mande Marco Rubio pou l ba li 1 an ankò lan tèt peyi an. Sa vle di pa gen, pa gen moun an Ayiti, menm si yo te vle rete, si se pat entènasyonal la ki pou fwape Alix DJ Fizeme, li kapab fè 5, 6, 7 an lan figi pèp lan, paske se pa, pa gen moun k ap reyaji an Ayiti. Marco Rubio di l nap gade sa. Pandan 3 mwa fè kèk choz, men nap gade ki kote ke nou kab. E nou menm antanke Ayisyen, antanke, kisa nap fè, kisa nap di, kisa n vle fè, kisa n vle di. Nou youn nou pa vle kolabore, nou tout rete nou di an esperan ke peyi a ap chanje. E mentnan, yo rantre dosye prezidan Jovenel Moïse la pou yo lave ni Dimitri Vorbe, pou yo lave ni Reginald Boulos, pou yo lave tout nèg ki te enplike, menm tout moun ki te konn fè reyinyon kay Abinader yo, tout moun sa yo, yo vle lave yo. Men ki mòd de pèp ke nou ye? Ki sa nap fè? Zye nou ata, nou pa konprann anyen? Eske nou pa konprann anyen? Poukisa nou konsa menm? Poukisa nou konsa menm nap domi? Pandan ke nèg yo menm yo di w yo ka rekolonize nou. Nou pa ase entelijan pou nou wè anyen. Nou pap fè okenn reyaksyon kèlkeswa sa yo fè, nou tout ap fèmen zye sou li. Pase nou son pèp ki divize, nou pa ini, nou pap janm ini. Menm si yo rantre yo pran nou yo kòmanse re anchene nou, se gade nap gade nap di ah men yap anchene sak an Ayiti yo ki te mele dèyè nou. E sak an Ayiti yo pa gen oken sipò, nou pa rekonèt ke nou lakay nou. Kisa nou vle? Kisa nap fè? Kisa nap tann? Le 17, pye nou ap atè nan Kanada, Montreal, Canada. Le 17, a pati de 1 è edmi, nou mande tout moun pou yo prezante yo Jarry e Sen Michel. Jarry e Sen Michel a pati de 1 è edmi. Guys, pran otobis. vini paske tout sa kap fèt an Ayiti a e pa mande nou, nou ta sipoze mande l. Malandren sa yo se koupe fizye pou nou ta fizye yo wi an Ayiti sou sòl nasyonal la. Tande byen sa m di nou. Sa nèg yo ap fè a li hors de la konstitisyon wi. Alig Didye Fizeme se pran l anba kou, tounen kou l, tòde kou l, fout li lan prizon ou fin avè l wi. Madigra malandren sal sa a, li pa gen oken dwa pou l nan sòl, sou sòl nasyonal la non, apa lan prizon non. Latik 21 wi. Eric Prince, sou sòl nasyonal la l ta sipoze antere wi, Eric Prince, avèk tout nèg ki ansanm avèk li yo. Fizye tout, nou fout tout sou anba tè sou sòl nasyonal la wi. Paske sa k ap fèt la yo, se de mèsenè ki rantre sou sòl yon peyi, kote ki ilegal, avèk de regwoupman ki pa nome. ke yo pa rekonèt. Nou pa konprann nan kisa, kisa kap rive nou la non. Nou pa vle souse ponyèt nou, nap fè ti bagay madigra, oh, Alix Didier Fils Aimé, euh, nou bezwen si. Jodi an la, si nou chak grenn moun te konprann nan ki reyalite ke nou ye, Alix di Jeff li se men pat sipoze la ankò non. E se sak mennen nou a 220 lane wi. Mank de konpreyansyon e si mank dedikasyon. Nou la nap pase mizè pou yon bagay ki deja lan men nou. Alix di Jeff li se men pa gen oken dwa pou l nan tèt peyi an. Pa gen okenn enstitisyon ki bay Alix Didier Fils eme dwa lan figi nou, men yo abitye fèl 220 lane yap fèl. Y achte tout moun ki pou ta kanpe yo ki se jounalis. Y achte tout ti abolotcho ki konn fè blokaj barikad yo ki gen yon minimòm konnen ke yon minimòm Nèg yo pa sipoze fè sa. Yo ba yo yon ti plas nan sistèm nan pou yo manje. Yo ba yo yon ti plas nan sistèm nan pou yo manje. Pou yo pa soti nan lari. Yo menm pou y ap toujou fè sa y ap fè an. Ki dwa Alix Didier Fils-Aimé pou l nan figi nou? Yo pran yon pil polisye. E poutèt sa mwen menm, ekskize m. La polis lè w wè w ap aji, la polis ou wè k ap reya, se pou tèt, bon, de tout fason mwen m toujou di l, swadizan nèg sa yo ki se la polis, lè w wè yo parèt pou w revandike dwa w, ou wè yo parèt vin nan figi w, fòk tout a blayi tout atè wi. Ou pran yon mitrayèt ou fout tout yon bal nan tèt wi. Li pa nòmal non, pou yon peyi pa ka vanse, pou yon gwoup de malandren ke yo bay pote non la polis, kanpe pou bloke chanjman yon peyi. Kanpe pou bloke chanjman yon peyi. Pandan ke malandren sal, chien sal sa yo, yo pa menm ap touche 200 dola le mwa. Sanzave ki soti lan lòt peyi yo ap touche plis ke 2000 dola chak mwa. E restavèk santi fò ki pa menm gen anyen pou met lan pye yo kòm polisye ayisyen yo, yo pa menm gen 200 dola lemwa, madanm yo ap kite yo, pitit yo yap vann anba yo pou yo ka manje, madanm yo ap kite yo paske yo pa gen kòb pou yo sibveni a bezwen madanm yo. epi wè yo kanpe dèyè de gwoup moun ki ilegal pou peyi a pa avanse. De sèvo kòm sa, kisa pou ta fè? E pa parèt pou ta parèt ou fizye chak grenn malandren ou jwenn. Polisye sa yo baw degou. yo ba w degou. Yo wè verite an. De etranje rantre y ap touche 2 mil konbyen dola nan figi yo. Yo menm yo pa menm ap touche 200 dola. Madanm yo ap kouche avèk lòt nèg pou yo ka manje, pou yo kapab ba yo manje. Yo dwe tout ti machann pate lan zòn nan. Epi si ti machann pate a kanpe kont yo, yo gen dwa menm fè fizye ti machann pate an. li pa nòmal. Li pa nòmal pou ke Ayiti bay de rès moun konsa. E lè w ap pale avèk yo, y ap di w non se pa yo menm. Sa w ap fè dèyè Alix Didier Fils-Aimé? Ki sa w ap fè w ap kanpe dèyè Alix Didier Fils-Aimé? Eske Alix Didier Fils-Aimé soti nan eleksyon? Eske se konstitisyon an ki ban nou l? Eske lè yo di men lè nal lekòl nou rete sòt la? Antanke polisye ki dwa w epa peyi w pou pwoteje? Epa sòl w pou pwoteje? Kòman w fè kanpe dèyè yon vagabon k rantre anndan yon peyi ki vle pran peyi a e kap vann peyi a ou menm menm madanm ou paka nouri? Eske l legal? Eske l nòmal? yon pil polisye, kounye a nou jwenn yon gwoup de lame militè sangwen, rès moun retay, de grapyay ke nou jwenn anndan militè, anndan militè sa yo. Nou vle di m antanke militè, nou pa deja voye Alix Didier Fils-Aimé, m pa bezwen konnen si se dèyè bawo, si se arete, oubyen anba tè, oubyen lopital, Ou byen nan prizon? Nou vle dim ke Anik DJ Fizeme legal? Ki bò Anik DJ Fizeme jwenn legalite sa? Anik DJ Fizeme soti nan eleksyon? Anik DJ Fizeme, kiyès ki bay Anik DJ Fizeme manda? Ki kote ke jwenn manda? Medam mesye, medam mesye. Se fristran chak jou ou rete wap panse wi. Se fristran wi chak moman ou rete wap panse. Ou menm ou di ou ta pito pran tout polisye sa yo fout bonm sou tout wi. An Ayiti wi. Tout polisye sa yo ou ta sipoze pran tout ou fout yo menm jan avèk menm jan avèk papa Dòk te fè. Fout ou fè tout kanpe ou fout yo chak grenn yon bal nan tèt wi devan palè nasyonal. Li pa nòmal. pou nou pran peyi pou nou kanpe konsa de yon malandren ki yo menm sa fè 200 vel ane yap toufe nou m renmen wè sanzave sal sa yo lè w wè yo kite ayiti yo rantre nan peyi etranje yap di w wi peyi a pat bon wi ki kote w te ye e pat yon polisye w te ye dèyè kiyès ou te ye ki bò w te kanpe e pat moun sa yo tap pwoteje ou pat konnen yo pat bon se lè wap di wi yo pat bon ou konnen poukisa w pat pèdi yon bal nan tèt yon. Ou pat pèdi 2 grenn bal nan tèt youn. Jodia eskel nòmal pouw kanpe dèyè moun sa yo pandan ke menm madanm ou pitit ou ou pa ka bay manje? Oubyen sak kanpe dèyè yo an ekout yo fè yo kapab byen viv pou yo yo bay yon machin epi apre sa yo bay yo kòb gaz yo ka woule yo diw yo byen e pandan ke tout peyi a menm ap soufri. Tout peyi a menm nèt ap soufri eskel nòmal? Eske l nòmal? Mwen menm se yon wont li ye. E lè m ap gade, nou pa nou gen pa tande sa k ap pase la a? Nou pa tande sa k ap pase la a? Yo rive lan dènye semèn jistis prezidan Jovenel Moïse. Men kisa ki soti ladan l? Ki non ki soti ladan l? Ki kote kob la soti? Badio, moun ki swadizan, kot Ariel Henry? Ariel Henry ki lotè prensipal avek Badio. Yo pa tande moun sa yo. Nou pa wè ki jwèt ke loksida ap fè avek nou la? Nou pa wè ki jwèt menm OEA loni bini yo konpoze yo tout ansanm pou yo fè yon madigra nan figi nou? Nou pa wè anyen? Yo rive sou dènye semèn Jistis prezidan. Sa pa di nou anyen, tenten nad la, tenten kap fèt nan figi nou an, nou pa wè anyen? Nou pa wè anyen? Ki a? Ok. Kote lòm ki te an chèf la, ke yo te di ou ke se Emmanuel Sanon, ki tap fè tout rankont, avèk si, avèk sa. Yo di w ke Emmanuel Sanon te malad. Emmanuel Sanon pa janm pale. Emmanuel Sanon pa janm bay de non. Kote yo? Paske y ap fè yon bouyi vide ban nou. Okenn oligachi. Tout. Yo vle netwaye tout. Paske yo wè nou se yon pèp ki nan emosyon. Ki moun? ki poze krim nan, ki te dèyè krim nan, ki te fè transfè kòb yo, nan ki kont ke kòb yo te tonbe? Nou pa wè sa kap pase nan figi nou la? Epi nou pral pran sa kòm jistis? Nou oblije pral remande yon lòt jistis. Nap oblije re mande yon lot jistis pou prezidan Jovenel Moïse pase makakri sa nou pap pranl. Pase yo wè nou tap mande jistis, yo wè nou tap di fok prezidan gen jistis, yo oganize yo pou yo ban nou yon bouyi vide. Kot Pierre Esperance? An ap gen jistis. Tout moun ki te nan rankont pou elimine prezidan, youn pap aple? youn pap prezante e yo gen dwa pou yo rantre pou yo pwan yonyon an Ayiti, yo gen dwa pou yo te rantre pou yo al vin dèyè Guy Philippe an Ayiti, men pa kont moun ki konplis lan asasina prezidan, moun sa yo, moun ki konplis lan yon asasina, m pa konn si nou konprann sa kap pase la, M pa konn si nou wè sa k ap pase la. Mentnan Alick Didier Fils-Aimé al mande yon lòt ennan ankò. Yon lòt ennan ankò. Pou yo pwolonje l pou ennan ankò. Sa vle di ke yo pa fè l, yo pa lan règ de la konstitisyon ayisyèn. Yo pa lan bagay peyi. Se blan Se blan k pou di l ok wap rete 1 an ankò. Sa vle di peyi a se peyi se pou e pou blan yo li ye. E nou menm mwen di nou an nou fè yon fòs an nou kanpe an nou tranble Ayiti an nou moutre ke nou tranble peyi an an nou moutre ke moun sa yo pap kapab dòmi sou sòl nasyonal la ankò an nou moutre ke Ayiti pa apateni oz ameriken Ayiti pa apateni o Kanada. se pa pou la France li ye an nou fon bagay nou la nap fè makak an pil nan nou nou la nap fè grimas nou jis rete nap gade sa kap pase pandan ke nou kapab tranble peyi an Erik prince ou byen li la ou byen li mouri ou byen li tounen lakay li jodi an nou di nou kapab men nou kite nou la yap jwe lan figi nou yap pran nou pou des egare pou des enbesil an ale. nan dosye prezidan Jovenel Moïse an. Banm kite nou tande. Ann ale. Nou nan pratikman dènye semèn pwosè asasina prezidan Jovenel Moïse la. Nou nan dènye liy dwat la. Kote jodi a, ki se lendi 4 avril, yo kòmanse avèk sa yo rele an anglè the closing argument, sa n ta ka rele an bon fransè, pledwari a. Jodi a, jan sa te prevwa, genyen 2 pledwari k ap fèt. Dabò, genyen avoka Entriago k ap genyen pou yo fè dènye tantativ yo pou yo konvenk jiri a. Epi dans un second temps, ap genyen pledwari ke avoka James Solageau yo menm y ap gen pou fè pou al eseye konvenk manm jiri a de inosans kliyan yo nan kad pwosè sa a. Alò, nan moman n ap pale a la, nou nan, m ta ka di, premye gran poz ke tribinal la li menm li pran. Avan poz sa a, avan menm ke nou pale ansanm avèk ou nan kad videyo sa a, te genyen de entèvansyon ki fèt deja. Dabò, genyen sa yo rele an angle prosecutor yo, ki se avoka gouvènman an, se te avoka Roux ki t ap pale nan non gouvènman an, ki te fè oubyen ki te etale agiman l pou montre kòman peyi Lèzetazini, gouvèneman ameriken an pa gen anyen pou wè a sa k pase a. E dans un second temps te genyen mesye Emmanuel Perez ki se youn nan avoka Antonio Intriago ki se responsab oubyen youn nan responsab konpayi CTU yo. Nou fè videyo sa pou nou kapab relate ba ou kòman premye pati sa te dewoule, ki ansanm de pwen enpòtan ki te soti ladan yo pou kapab gon ide. Kòman anbyans lan te ye? Kòman pledwari a te ye? Ann ale dabò pou Mèt Wu ki se avoka gouvèneman ameriken an. Se te yon entèvansyon ki te dire anviwon 2 zè de tan. Nan entèvansyon sa a, avoka gouvènman an t ap eseye montre pa A plis B ke kolonbyen yo avèk Tout konplotè yo, yo te konnen sa yo t al fè ann Ayiti. Kontrèman avèk sa yo menm yo fè konnen kòmkwa se te arete yo te vle arete prezidan an, kidnape l, pa t gen asasina, avoka gouvènman an montre atravè agimantè li yo ke mesye yo te konnen sa yo t ap fè a. Nan entèvansyon sa a ke mèt Wu, avoka gouvènman an, t ap fè a, Li te montre etap par etap kòman evenman an te dewoule, sòti nan preparasyon, tonbe nan jou 7 jiyè a e menm aprè 7 jiyè 2021 an. Se te yon entèvansyon ki te genyen anpil evidans ki pou te apiye l. Nan entèvansyon sa a tou, mèt Roux, avoka gouvèneman an, te vini avèk foto prezidan an pou kapab analize degre de kruyote k te genyen nan asasina sa a, kote ke gen de foto se pratikman premye fwa nou menm nan sal la nou wè l, pa egzanp, kote ou wè boul je prezidan an te prèske sòti, byen antandi nou te wè gen yon je ke yo te pèse, nou te wè anndan kay prezidan an kote san te gaye atè a, Kote prezidan an te pozisyone, kijan kay la te gaye, kòman tout anndan kay la te genyen enpak bal ladan l, Roux, avoka gouvènman an, te retounen sou ansanm de foto sa yo. Nan entavansyon avoka gouvènman an, gen de bagay ki ekstrèmeman enteresan ke l mete aksan sou yo, strateji mesye yo te itilize, e ki chaj mesye yo merite pa rapò ak tout sa yo fè a. Avoka gouvènman an liste 6 strateji, ou di mwens 6 plan ke konplotè yo te genyen pou arive a akonplisman misyon yo a. Daprè sa l di, strateji 1 an se te arete prezidan. Dezyèm strateji a, Se te al kidnape prezidan an lakay li. Te gen yon twazyèm estrateji ki se al pran prezidan, kidnape l pandan l ap soti nan ayewopò apre yon vwayaj an Tiki. Te genyen yon estrateji pou kidnape prezidan an, dwoge l, mennen l nan yon ti chanm pou fè l fè yon videyo pou l anonse ke l demisyone. Te gen yon lòt strateji tou ki gen pou wè avèk anvayi palè nasyonal pou pran prezidan an. E sizyèm e dènyè strateji a, se pa rapò avèk gang ayisyen yo ki, daprè sa nou rive konkli, aprè apwòch yo te fè bò kot gang yo, gang yo sanble pa aksepte oubyen pa rantre nan dil la, kolonbyen yo oblije fini travay la. ki se al asasinen prezidan lakay li. Pratikman se te strateji nimewo 6 la. Gang yo dan zon premye tan se yo ki te dwe fè travay sa a nou wè kolonbyen yo fè kay prezidan an, daprè sa avoka gouvènman an fè konnen nan ekspoze l la. Donk kolonbyen yo te dwe deyò kay prezidan an, se gang yo ki te dwe antre menm jan sa te prevwa nan anvayi palè a e pran prezidan nan ayewopò la. Donk nan plizyè plan se pat kolonbyen yo ki tap gen pou aji se gang yo. Dayè avoka gouvènman an retounen sou plan ki te genyen pou jwenn yon antant avèk gang yo pou yo akonpanye yo nan pwojè a, ede yo epi aprè pou ba yo amnisti. Donk plan nimewo 6 sa ki se dènye plan se paske gang yo pat envòl sa vle di gang yo sanble pat dakò. Se sa k fè se Kolonbyen yo ki oblije vin egzekite plan an. Sa se sis strateji yo e avoka gouvènman an te pran leson pou l detaye chak strateji sa yo e ki mwayen ke mesye dam yo te itilize pou te egzekite oubyen mete annèv strateji sa yo. Avoka gouvènman an di ke parapò a tout sa yo gon bann chaj ki ta dwe tonbe sou Arcangel Pretel Orltis sou Antonio Intriago, sou James Solages, sou Walter Veintemilla. Pami chaj li di mesye sa yo ta dwe genyen k tonbe sou yo, li site pa egzanp konplo pou bay materyèl de sipò pou touye oubyen kidnape yon prezidan nan yon peyi etranje. Li di mesye sa yo ta dwe gen chaj ki tonbe sou yo pou ekspedisyon militè kont yon peyi Ta dwe genyen chaj ki tonbe sou mesye sa yo pou konplo pou komèt yon krim nan yon peyi ki se peyi zanmi Lèzetazini. Avoka a te pran le swen tou pou li detaye sa ki pratikman anndan chak chaj sa yo. Li montre kòman, jan m sot di l talè a, se volontèman mesye yo komèt zak la. Men nan entèvansyon Mèt Roux a, avoka gouvènman an, li retounen sou ansanm de temwanyaj ke kondane yo, moun ki te defile devan tribinal la, te fè nan kad pwosè sa pandan 8 semèn sa yo. Sepandan, li di ke nan entèvansyon l lan, te gen ajan FBI Gonzalez ki te di klèman devan tribinal la, Li te fè Ortiz konnen klèman pou l pa rantre nan demach sa a. Men malerezman Ortiz rantre kanmenm, se sa Mèt Wou raple. Se yon fason pou Mèt Wou, avoka gouvènman an, li pote yon sètèn klarifikasyon pa rapò avèk avoka defans yo k ap eseye montre ke gouvènman an li te okouran de sa k pase a, pou m di plis, te konnen sa pral fèt. E yo te menm involve ladan l, sa vle di yo te enplike ladan l. Nou pral rive pi devan avèk avoka Intriago ki, nan argumantè li a, fè anpil strateji pou montre ke gouvènman an pa inosan nan sa k pase a. Mèt Roux di li pa ka konprann ke 4 a 5 nèg chita sou yon tab pou yo di yo pral ranplase yon prezidan yon peyi. Yon prezidan ki te eli demokratikman. Mèt Roudy sa pa demokrasi. Menm si nou ta di ke se yon bagay pozitif nou vle fè pou Ayiti, men 4 a 5 nèg pa ka chita sou yon tab epi nou di nou pral ranplase oubyen nou pral ranvèse yon prezidan.
Eske nou tande? Eske nou tande? Kòman 4 a 5 moun chita yon kote pou yo di w yo pral fè yon bagay? Sak pase la? E pa Claude Joseph? E pa André Michel? E pa Jocelerme Privert? E pa Jean Bertrand Aristide? E pa Moïse Jean Charles? Ki chita antre yo, ki siyen yon akò ki di w Ayiti pral dirije sou 2 fèy papye? Eske l nòmal pou n ap viv yon bagay konsa? Eske l nòmal pou nou gen kèlke malandren gwo pans anndan yon peyi ki deside yo menm peyi a ap dirije sou de fèy papye, pa avèk konstitisyon? La haute trahison! Prezidan a ee prizon a vi! Eske eske nou tou eske eske nou konprann sa m ap di nou la? Eske nou eske nou wè? Yo pa ka konprann kòman 2 ti grenn nèg deside ak 5 ti grenn nèg kanpe pou yo di w yo pral chaviron prezidan. Eske nou menm nou ka konprann ke ti Claude Joseph ti bagay atè a la pran desizyon pou l moute caricom, pou l moute cpt li epi pou l mande pou mete Ayiti sou titèl paske Etazini konfòtab, bon pa vrèman Etazini gwoup kongresmann yo ke yap òganize avèk yo an, avèk oligachi an Ayiti an, sa ap fè afè pa yo, nèg sa yo ap fè Ayiti dirije sou de fèy papye, Claude Joseph. Epi se abriti ti sanzave sa ke mentnan ke nou menm li pral parèt lan figi nou poul di w ke li vle vin prezidan peyi Dayiti ki peyi? Ki peyi? Gwo valpa ki peyi? Ou pou yon peyi ap dirije sou 2 fèy papye, la haute trahison pou fin tout vi w nan prizon, e se petèt sa ke nou vle ke pèp la konprann sa. Eske nou tande l? Kòman 2 ti grenn, 3 ti grenn, 5 ti grenn moun kapab chabire yon prezidan? Devan sa pa nòmal. Kòman 2 ti grenn vagabon kòm André Michel avèk Claude Joseph deside di blan ale aji nou signe nan figi 12 a 13 milyon dabitan le jou nap konprann sa wè Claude Joseph lan lari sa pap janm soti Andre Michel lan lari sa pap janm soti le jou ke nap konprann sa se yo kap kache am garanti nou Le jou ke nap konprann ti sanzave sa yo pati peyi an sou la haute trahison pou nou pase anko yon ane, 2 ane, 3 ane pou nou batay pou nou soti tet nou se akoz de ti malandren sa yo. Yon jou nap konprann. Ann ale. Yon prezidan ki te demokratikman eli. Mèt Roudy sa pa demokrasi. Menm si nou ta di ke se yon bagay pozitif nou vle fè pou Ayiti, men 4 a 5 nèg pa ka chita sou yon tab epi nou di nou pral ranplase oubyen nou pral ranvèse yon prezidan, yon prezidan ki te demokratikman eli. Mèt Roux, nan entèvansyon l lan di tou, e yo te prevwa pou aprè asasina prezidan an pou popilasyon ayisyèn nan pran lari yon fason pou yo kapab jwenn lejitimasyon de sa yo sot fè a. E nan entèvansyon Mèt Roux a li di tou, youn nan rezon ki fè yo te vle pèp la pran lari se yon fason pou yo te kouvri sa yo sot fè a savwa asasina prezidan an. Mèt ou tout se retounen sou rapò ki te genyen ant Rudolph Jaar, Reynaldo Corventon e Gilbert Dragon e l te montre tou rapò ki te genyen ant Badio avèk jij Wendelle Coq. Men nan entèvansyon Roux a gen yon bagay ki ekstrèmeman nouvo ke menm moun ki nan sal la te etone, se yon. On dokiman dotorizasyon ke Jij Wendelle Coq Thélot siyen kòm prezidan. Avoka Roux te montre 2 imaj sou ekran an, youn ki se, kòm te ka di sa, Wendelle Coq ekri non l kòm sinyati e yon lòt, Kote son paraf ke Wendel Coq fè kòm prezidan. Son fason pou avoka gouvènman an montre w nèg yo te genyen strateji sa tou pou itilize on fo sinyati de jij Wendel Coq pou kapab jwenn kouvèti oubyen si yon seri de dokiman nan non jij Wendel Coq paske yo prezante jij Wendel Coq kòm on jij ki nan la Cour de Cassation, on Haute Instance Judiciaire en Haïti, ki evantyèlman, se te moun apre Christian Emmanuel Sanon ki ta pral ranplase Jovenel Moïse. Nan entèvansyon Mèt Roux a tou, li montre rapò ki te gen ant Dimitri Herard avèk on sèten Junior Corventon ki sanble se pitit Renaldo Corventon ki nòmalman te patisipe, m ta ka di gen non yo site nan kad konplo sa. Li retounen tou sou 2 badj DIA ki se 2 fake DIA badj ke Solaj te itilize. La ankò li di ke nèg yo itilize kouvèti gouvènman ameriken pou yo fè sa yo t ap fè a. Li pale tou de. Preparasyon ke mesye yo menm yo te fè, li pale tou de yon kafou ke mesye yo te rive kote yo te reyalize ke yo pa ka itilize gang yo, yo oblije itilize kolonbyen yo pou al ranpli misyon an. E li te di Plan orijinal la se te pou gang yo te fè djòb sa ke w wè kolonbyen yo te fè a, jan mwen sot di l talè a. Avoka gouvènman an di, mesye yo pran anviwon 3 mwa pou yo planifye sa yo planifye a la, de 7 avril rive 7 jiyè, e l di ke Intriago, chèf CTU a, youn nan responsab CTU yo, te vwayaje 2 fwa an Ayiti. E pou Mèt Roux fini a entèvansyon l lan, li di ke. Akize yo, asavwa Sola, Jèn Triago, Veintemilla e Ortiz, yo te konnen trè byen nan kisa yo t ap rantre. Li di ke parapò avèk tout sa li genyen kòm analiz, tout evidans ke yo montre, jiri a ta dwe deklare ke mesye sa yo koupab e li di tou ke Anvan operasyon an li te fèt, te gen yon pwoblèm lajan e Kolonbyen an te ensiste pou peye yo avan menm operasyon an te fèt. E n ap raple nan tout temwanyaj yo, yo te bay Kolonbyen yo garanti lè yo rive anndan kay Jovenel la y ap jwenn lajan e se lajan sa ke yo te pran an yo pral genyen pou yo separe ansanm pou yo kapab jwenn kòb yo te pwomèt yo a. Mentenan, avoka gouvènman an. E nan entèvansyon l lan, li mande jiri a, e l gon fraz ke l te di, li di yon dout ki rezonab, li se pratikman on vrè dout. Donk sa vle di dout ki gen sou mesye sa yo, li mande jiri a pou teni kont de dout sa yo, paske pa rapò avèk tout temwanyaj, tout evidans ke yo montre pandan pwosè a la, yo ta dwe deklare nèg sa yo koupab. Mentenan, se te yon ekspoze trè enteresan anviwon 2 zè de tan, trè enteresan, anpil teknoloji, imaj ap pase. Pa la swit pral gen mesye Emmanuel Perez ki se youn nan avoka Intriago ki ta pral monte sou tribin nan. Pati sa te yon ti jan, m ta ka di, pa moman ou santi menm jij la te wè gen de fay nan entèvansyon Avoka Antonio Intriago a. Gen plizyè eleman enpòtan pou nou teni kont nan entèvansyon Emmanuel Perez ki se avoka Antonio Intriago. Misye montre ke gouvènman an, ameriken an, pa ka di ke li pa konnen sa k pase a. E nan entèvansyon l lan, Li vle montre ke Martine Moïse deklarasyon l yo pa fin twò kòdyòm. Se kòm si gon enkoyerans nan deklarasyon Martine Moïse yo. Dayè, nan pati sa a, jij la, alò, avoka gouvèneman yo te fè plizyè objeksyon paske yo estime ke Emmanuel Perez gen de bagay l ap di de Martine ki pa, ki pa, m ta ka di, reyalite. Misye vini avèk. plizyè egzanp pou l di ke deklarasyon Martine yo pa t kòrèk. Li di ke Martine di l te ale retire timoun yo nan chanm yo pou mete nan bathroom nan oubyen nan twalèt la. Li di sa yon ti jan pa fè sans pou yon moun fin pran yon bal AR 15 epi pou l ka fè tout mouvman sa yo. Li di tou ke jan yo pran kò prezidan yo trennen l atè a. Se yon bagay ki yon ti jan pa fin twò klè. E nan tout objeksyon ke avoka gouvèneman yo fè, se di y ap eseye di Emmanuel Perez ki se avoka Intriago, l ap bay manti. Se kòm si yo di ke avoka Intriago a ap fè pawòl yon fason pou konvenk jiri a pou pran desizyon sou bò pa l, yon fason pou kliyan yo a kapab soti inosan. Fò nou di aprè entèvansyon avoka Entriago a, jij la te fache. Lè jiri a fin soti, jij la di, Mèt Perez, ou pa ka fè sa. Gen anpil bagay ou di la ke Martin te di, se pa sa l te di, e pa konsa l te di l. E jij la te montre ke sa a se dènye fwa l ap fè remak sa a. Tout moun k ap vini devan la pou vin temwanye devan jiri a, fòk se de bagay ki te tabli sou evidans e se bagay ki te di vrè. anndan tribinal la. Donk, fò nou di se te yon fòm de rekadraj ke jij la te fè pou Mèt Perès ki se avoka Entriago, ki li menm, pa moman ou santi ke agiman yo te yon ti jan manke, manke solid pa rapò avèk jan li tap depoze sou tribin nan e li te tabli anpil sou kesyon Martine Moïse la paske l estime ke gen anpil enkoyerans. ladann. Donk, sa a se an gwo kèlke zelenman m kapab mete devan nou pou n kapab gen yon ide de kòman premye pati a li menm li te dewoule. Fò n di, avoka Intriago a tou te montre kòman Ayisyen te envolve oubyen enplike nan sa k t ap fèt la a. Li di ke desizyon pou touye prezidan an, kliyan l lan ki se N. Triago pa t okouran de li. Li di, imajine w gon bann pèsonalite ayisyèn ki enplike nan bagay la. Li di pa egzanp John Joël Joseph se yon ansyen senatè. Li di Badio se yon ansyen fonksyonè leta, eksetera, eksetera. Li di polisye USGPN yo ki te ap bay prezidan sekirite, yo te kite baryè a louvri. Pa t gen rezistans, li di daprè li menm. Dayè tout katouch ki t ap tire anndan kay prezidan an se te yon divèsyon pou montre te gen yon sètèn rezistans.